Yon gwo bonjou a tout moun. E m ap di nou bagay m pwal di yo Renal gentan mete bagay la sou wout wi paske m tande w pale de resous m tande w pale de jeyografi e se konsa m pwal kòmanse bagay mwen an paske fò nou lè n ap pale pòl de devlopman fò nou pa komèt Erè ke moun abitye komèt lè yap pale de ekonomi, premye bagay yo met an avan se lajan, konbe kòb lajan ou bezwen. Nou poko konnen konbe kòb lajan nou bezwen. Nou konnen li pap piti. Men nou poko konnen. Fò nou mete aksan su lè resous, su lè mache, e ki kote nou sitye nou jeografikman e istorikman. Donk, m mete pou tit pa m nan, konsiderasyon.

E pou nou devlope e m twouve ke gwoup la e an pozisyon pou bay sa yo paske y ap pale de ki sa k pou fèt apre pou nou mache pou nou ka rive gen yon bagay prezantab. Donk e dan Latibonit men se pou le peyi se pa pou Latibonit sèlman non Latibonit ap ladann tou men se tout peyi a E gon lòt bagay Renal sot di, m ap repete l, ki ekstrèmeman enpòtan, si w ap gade pozisyon santral Latibonit, donk nou nan yon kesyon de jeyografi, nou debouche si le nòdwès, si le nò, nou debouche tou wi si le nòdèst. nou debouche e su le plato santral, nou debouche su lwèst, nou se deja dezyèm an popilasyon nan peyi a, si nou pa premye nou se dezyèm an kantite de teritwa, Pi gwo flèv ke il la genyen, se pa sèlman repiblik la non, ke il la genyen, li pase lakay nou, e son flèv, se youn nan pi gwo flèv dan lè Karayib. Donk se pa ti koze. Donk mwen menm m pral mete aksan sur ces ressources existantes, m pral mete aksan sur les ressources à attirer, paske menm lè nou genyen nou pa gen ase, gen lòt bagay konplemantè ke n ap bezwen. Men m bezwen tou ke nou konnen, menm si ide nou yo bon, Nou pa ka kouri al mete yo konsa sou papye san ke nou pa gen opinyon des leaders de la région d'abord et ensuite consulter les autres leaders à d'autres niveaux nan Repiblik la. E lè m ap pale de lidè, m pa vle di lidè politik non sèlman. Gen lidè entelektyèl, gen lidè ekonomik, gen lidè sosyo, gen lidè nan dyaspora, men gen lidè politik tou. E lidè politik yo pa nesesèman moun ki anndan yon gouvènman non. Se pa paske moun nan minis de lenteryè l se yon lidè non. Gen yon pakèt lidè politik ki jodi a pa okipe pyès pozisyon. Men yo genyen kontak avèk le piblik, yo gen kredibilite opwè di piblik, yo ka tande yo, se son dè jan ki ka parèt òdinè, men yo okipe yon pozisyon de lidèchip nan yon sektè nan popilasyon an, fò nou ka pale avèk yo. Gen de bagay yo pa konnen, men si yo tande l, y a rekonèt si l bon, si l pa bon. si gen pou apiye l oubyen pou pa apiye l. Donk moun sa yo gen yon travay ki pou fèt pou yo kapab genyen konsyantizasyon ki nesesè pou ke bòn fwa ke yo gen oprè di piblik vin transfòme l an yon bagay ki ka ede nou aji. Sesi di, an nou pale kounye a de resous e chak fwa m ap pale de resous yo m a un peu parle de marche ke resous sa yo ka desèvi. Sètadi ke de bagay yo ka fè ke gon popilasyon ki bezwen sa k ka fèt la. Popilasyon an mwen si gon pati ladan l ki nan Latibonit, se pa tout ki nan Latibonit. Latibonit nan fò l ekspòte tou si lè zòt depatman. Paske lè n ap pwodui yon bagay k ap vann dan lwès, pa egzanp a Pòtoprens, Lè Pòtoprens achte li, se lajan k ap rantre nan Latibonit lan. Si nou konnen ki kote pou n al depoze lajan an. E menm bagay la pou nenpòt ki lòt depatman. Sa pou n konnen, se la premyè rejyon agrikòl nan le peyi. Tout kote enpòtan. Men se la premyè rejyon agrikòl nan peyi a.

nenpòt ki jan, sou presyon moun k ap prete yo kòb e moun ki ap fè kòb avèk yo, an prensip, pa ta gen yon bagay dwòl non si nou devlope yon ekonomi enpe ouvèt, men ou pa ka ouvri l nenpòt ki jan. Paske gen yon bagay pou nou klè, Yon ekonomi ensilè, li pa kapab yon ekonomi totalman fèmen. Si nou fè sa, n ap peri. Mwen kwè ke nou fè sa pandan lontan. Men lè nou vini pou n ap ouvri l, nou ouvri l nenpòt ki jan, l pa bon non pli. Paske ou pa ka ouvri ekonomi an doun fason ki pèmèt ou detwi bagay ki genyen deja, menm si bagay yo pa t ap fonksyone nan yon espas optimòm, fò w konnen kòman pou w a fè li pou ke lè w ap ouvri ou pa tchwe la poul o ze dò. Se se se se se se se se sa koze a ye. Nanpwen pyès ekonomi ensilè ki ka siviv Yon ekonomi totalman fèmen, ou pap kapab. Men ou pa ka ouvè vant ou bay tout moun san ke w pa konnen kòman pou w devlope avantaj konpare w nan yon bagay done e si gen de bagay ke w vle genyen menm si se pa ou ki gen meyè avantaj konpare ladan li men li enpòtan pou ou pou w genyen l fò w konnen ki nivo tarif ke w ka mete pou w pwoteje sa w genyen. Nan sans sa a, bagay sa enpòtan pou Latibonit paske yon peyi ki pòv tankou nou, si nou ka pwodui manje nou, fòk nou fè l. Paske si nou pa fè l, vwala bagay ki pi enpòtan an, n ap pral itilize les ressources rares en devises, pou n achte manje. Se sa k ap pase jodi a e sa ogmante povrete anndan peyi a. Li ogmante povrete anndan peyi a, li pouse migrasyon vè lakapital. Jodi a Pòtoprens, kantite moun li genyen, li pa t janm konstwi pou sa. Lèfini li vini, ou pa ka jere l. Menm jan tou, kantite moun k ap kite peyi a, Lè yo kite peyi a yo voye ti kòb pou ou, ti kòb yo voye pou ou a li toujou bon, men li ta pi bon si moun yo te ka pwodui anndan peyi a lè fini kòb la ap vini kanmenm paske gon pati kap ekspòte. Donk fò nou peye anpil atansyon a koze sa. Mentnan le fleuve le plus important de l'île jan bagay yo mache a,

regilarize kantite dlo kap vini pou ke ou evite lè sechrès e pou evite osi lè moustik. Ou pa janm fè li doun fason optimal men dan lè zane 50, 60 li te fèt sifizamman byen men li ka toujou amelyore, men bagay yo dekonpoze jodi a, ki fè gon pakèt kote bavay la pap fèt, pwodiksyon diri a, ki te konn bay prèske tout moun manje, jodi a li pa kapab, diri ap soti yon lòt kote. E, pozisyon flèv la, Li gon rapò tou avèk le fèt ke gon pati nan Latibonit lan ki pwal devlope yon pwodiksyon de sèl maren. Yo lye wi, paske lè w rive ou gen twòp dlo yon kote lè fini solèy la di, lè w ap rive nan zòn lanmè, gen sèl ka pwal parèt.

li pa fèt ase byen, li fèt doun fason atizanal. Donk, avèk de nivo de pwodiktivite ki pa sifizamman elve. Men si yon lè nou ta ka fè l, e gen jan pou l fèt, pou nou triplike, e petèt plis ke sa, ogmante kantite sèl maren ke zòn nan ka pwodui, se ta yon gwo koze di pwen de vi ekonomik paske sèl maren, se pa sèlman nan manje kuit non l antre. Li rantre tou nan fabrikasyon medikaman. Endistri famasetik

yon bagay nan venn pou mete bay sa li gen sèl ladann li gen sèl paske sèl la son sous de vi ke li ye tou pou kenbew an vi pou kenbe fòs etc map gade yon seri de ti zile nan lè Bahamas e nan zòn Aruba kap fè gwo biznis nan sèl. Ayiti gen espas pou fè pi gwo biznis ke sa nan sèk. Men pwobableman, ou fè l, w ap bezwen kapital ke Ayiti pa gen. Si ou bezwen kapital ke Ayiti pa genyen, fò w al chèche kapital sa kote l ye e pou negosye d'un fason responsab pou ke se pa moun ki genyen kapital la ki vin pran tout bagay nan men w li kite w bèkèkè. Donk m bezwen atire atansyon nou sou la kesyon de sèl maren kòm yon bagay enpòtan, kòm yon resous ke peyi sa genyen. Lòt kote ki genyen enpe de sèl maren se nan zòn Aken men li pa konparab avèk sa nou menm nou genyen antanke espas ki pou ka fè bagay sa a. Repiblik Dominikèn ka gen yon ti espas tou men li pa konparab a sa nou genyen an paske se koze dlo flèv la e jan l vini nan zòn nan e relyèf tè a ki vin fè ke gon yon pakèt kote tè a tèlman plat lè lanmè ap vini si gon jan pou kapab kontwole mare a pou lè mare a bas pou kenbe dlo a yon jan men sa ap mande envestisman sa ap mande yon enfrastrikti pou ke kenbe dlo a yon jan pou pwodui plis sal kwè m si w vle li posib mwen wè deja pwojè ke kèk moun te vle monte ki te prezante men yo pa janm bay e kouman dit on sa e atansyon a koze sa. Epòk ke m te wè pwojè sa, sa di ke yo montre m etid la, se yon bagay ki t ap mande envestisman de lòd de 40 milyon dola meriken. Jodi a mwen si ke l ap mande plis ke sa. 40 milyon dola meriken pou te fè l, si jodi a se le double, pa kwè non ke w son bagay w ap jwenn fasilman an Ayiti. Men, sa pa vle di pa gen moun ki gen non. Men yo pral mete l ladan. Yo pa pral mete l ladan. Kounye a, kòman pou nou jwenn yon lòt gwoup moun ki konprann ke se pa nenpòt ki kote ou ka ale pou jwenn bagay sa a, ki ke soti pou monte enfrastrikti a, monte pwodiksyon an e pataje le rezilta avèk moun nan zòn nan peye taks li gen pou peye pou fè bagay sa vini yon gwo sous de revni pou le peyi, sa se yon travay ki enpòtan, fò latibonit lan rive pou gen moun li k ap veye pou bagay sa yo, dan le mond antreprenaryal, dan le mond gouvènemantal e ki fè pati de gwoup pou diskisyon koze sa yo.

Le transport enpòtan, men se pa tout tan non moun yo wèl konsa. Men si wap gade kantite kamyon k pase, kantite kamyonèt ki pase, ka pwal Pòdepè, ka pwal Okap, ka pwal Pòtoprens, ka pwal Bonbadopolis, ka pwale Sen Michèl, ka pwal Sen Mak, ka pwal Pon Lestè. Ekoute, son gwo aktivite ke l ye. E le transpò et enpòtan pou transpòte moun, li enpòtan pou transpòte machandiz, echanj yo pa ka fèt san le transpò. Gade jodi a, wout nasyonal nimewo 1 an ki bloke, bay sa bloke yon pakèt aktivite ekonomik anndan peyi, anndan depatman an. Men si w al gade tou, nasyonal nimewo 2 a ki soti Pòtoprens kal Okay ki bloke, Bayisè ou bloke yon pakèt bagay. Moun nan le Sid ki ta pwodui men ki konn vann nan Pòtoprens, machandiz ap gate nan men yo. Machandiz k ap sot nan Sid pou vin vann Pòtoprens, pri machandiz sa yo monte men otè anndan Pòtoprens. Donk gon kote li kreye yon sipli, gon lòt kote li kreye rate. Bagay sa yo pa fè ke le mache. fonksyone konfotableman. Donk, kesyon de transpò la son bagay ekstrèmman enpòtan. Ekzanp nou sot bay yo pale de bay des ekzanp de transpò woutyè, men transpò maritim nan enpòtan tou. Paske, m ap di w yon bagay, moun k ap sot la Gonav, k ap vini sou la tè fèm, se de kote yo debake wi. Youn nan yo se nan Bati nan Monwi, nès pa vre, ki de yon depandans de Sen Mak. E lòt kote a se e dan dan le Sid, la Preskil di Sid. Se de kote sa yo y ale. Transpò maritim nan ekstrèmeman enpòtan. M ap sonje lè m te timoun, Moun Bahamas se Gonayiv yo te konn vin achte mango wi. Se Okap yo te konn al achte dlo wi. Yo al achte kleren. Donk transpò maritim nan ekstrèmeman enpòtan. E Transpò aeryen an ke nou pa genyen an son posibilite pou nou konsidere. M ap retounen sou koze sa a un peu plus tard. Tè plat, nou gen tè plat, nou gen tè montanyez, nou gen tè k ap fè kafe, nou gen tè k ap fè diri laplèn, nou gen tè k ap fè mayi laplèn, Nou gen tè kap fè pitimi chandèl. Pitimi chandèl se pa tout kote non ka fèl. Gon pati nan plato santral la ka fèl tou. Moun nan sid pa fin konnen non dapre sa m konprann. Donk, ou genyen resous maritim tout gòlf de la Gonav sa a jiskaske ou rive sou nòdwès. Son pakèt, son pakèt bè, son pakèt lanmè ki la ke ou genyen e gen kèk zòn nan peyi a ki fè atansyon a sa. Ekzanp zòn Lakayè a se youn nan yo. Men Lakayè se tou kole Monwi ke l ye. Ou genyen e e le kanal di van k ap pase. Ti mesye Lakayè yo ki pechè yo y ap di m gen de moman Kanal di van ap pote pwason ke yo pa ka kenbe, paske se ti kannòt ke yo genyen. Donk la pèch la son bagay ki ka devlope, son resous enpòtan, se kòm si w gon gwo lak anndan lanmè sa a, ki gen pwason ladan l kap soti de l'Atlantik e kap rantre dan la mer des Caraïbes, son bagay, la pèch la son bagay pou nou kapab devlope e vann ni tou patou nou ka vann ni. Nan lè rejyon kotyè, nan mòn, etsetera, etsetera, paske yo bezwen manje pwason tou, son bon bagay. Mentnan, lè pò. m ka pale de Gonayiv kòm yon kote ki genyen yon pò ase pwofon, paske se yon pò minye ke l ye, ke gwoup ki t ap travay sedren yo te devlope, donk se pa, se, m p ap pale de, m p ap pale de waf Gonayiv la non, m ap pale de waf sedren nan.

ki gen pou ranmase lajan pou larepiblik, son kote pou etabli kontwòl e de moun k ap rantre, de moun k ap soti. Donk, m pa gen dout ke wap Sedren nan son bagay ki enpòtan, men Senmak enpòtan tou. Men an menm tan tou, kwak m pa gen ase enfòmasyon sou sa, men mwen konnen ke nan Latibonit, òmi Gonayiv e òmi Sen Mak, genyen devlopman potansyèl de pò ase pwofon lòt kote nan Latibonit lan. E aparaman Monwi se youn ladan yo. Aparaman. Paske na sonje, premye fwa yo mete yon gwo batiman pou desèvi Lagonav, e ke batiman sa a fè fon, daprè sa m konprann yo pa janm jwenn li tèlman li fè fon tout bon, li mande yon ka spesyal pou al chèche li, donk sa vle di ke gen yon pò dyon gran pwofondè ke w pa menm bezwen grate pou w monte yon pò enpòtan nan zòn nan. E aparamman gen lòt kote toujou ki genyen de zo lanmè ki ase enpòtan. E le tourism. Peyi Dayiti se pa sèlman pwodui manje non. Son kestyon de devlope les aktivite touristik

yon moun ki pa viv, li mèt ayisyen, men si l ap viv Miyami, li vin pase vakans 15 jou lakay li, lèfini li gen plan pou depanse 2 mil dola, 2 mil dola ke l depanse sa a, s on lajan ki sot deyò k ap rantre anndan peyi a. E li ta bon tou pou si l rantre, pou maksimize itilizasyon l anndan peyi a tou, sa depann de kisa w ba li pou l achte. E le tourisme, E nou gon kwizin nan Latibonit lan, m ap fè referans a la vale, paske koze lalo a se yon koze serye l ye, e m sipoze ke se pa li sèlman k genyen, paske m ap di w moun etranje k ap manje koze lalo sa a, y ap pale de li, Koze dira djondjon an etranje ap pale de li yo pa jwenn li lòt kote e yon endikasyon de enpòtans li kòm potansyèl pou yon mache n ap jwenn de peyi azyatik k ap fè diri, k ap pral vann diri a kote ayisyen emigre ap viv ozetazini yap bal yon non diri latibonit paske moun yo achtel bon miami gen de kote gen de diri ki parèt ki make sou li diri madan gougous e nou konn ki moun ki madan gougous se madan gistav benaje moun agwonòm moun senmak ansyen direktè odva. li pa vivan ankò, men diri sa te gen yon enpak tèlman enpòtan nan peyi a, li vin genyen petèt yon gou patikilye, moun yo vle l, yo rekonèt non an, yo rekonèt mak la, lèfini, vwala kounyè a, yon fabrikan, yon agrikiltè diri swa nan Taiwan, swa yon lòt kote nan peyi azyatik yo, yo mete bagay la, yo package li, yo mete l nan pake, yo mete sou li madan gougous, y al vann li nan sipèmache kote ayisyen vini, e ayisyen achte l. Bon, sètadi ke s on resous ke nou genyen, s on repitasyon de yon bagay enpòtan nan pwodiksyon nou, yon lòt moun ap vòlè l, poukisa nou pa ka reklame l pou nou fè l tout bon, Nou kapab fèl. Nou kapab fèl. Koze djondjon an, se pa, se pa sèlman e ayisyen nan dyaspora ki renmen manje djondjon, lòt moun etranje lè yo goute l, yo sezi, yo vle l tou. Bagay sa yo ka vann e y ap vann a gran pri. M pa wè pou ki rezon nou menm nou pa ka fèl tou. E son kesyon tou de la kwizin, jan nou fè manje a, jan nou prezante l, gou ke nou ba li, ki fè ke moun lè yo goute li, yo vle tounen manje l ankò. Mwen wè eksperyans sa ap fèt dan lè restoran ayisyen an dyaspora. moun kap soti tout patou kap vini kap mande manje yo renmen legum ke ayisyen an fè paske konbinezon chou militon berejenn e lot bagay ki vini li bay bagay la on prezantasyon ke moun yo renmen e ke akseptel.